Men boul ki pral kraze bank aswè a fanatik mwen yo. Bonswa bonswa fanatik Widson yo kòman nou ye kòman nou ye deje nou antre nan kay la jodia avèk boul cho kraze bank ki pral kraze bòlèt la fanatik yo nan tiraj New York Florida, Georgia. E m salye tout abòne, tout moun ki apèn branche sou chanèl Metòd la la. E nou di w byenvni lakay ou zanmi pa m. E isi a la zanmi m, ou lakay ou deja, ou sou chanèl pa w la, sou chanèl Metòd la, sou chanèl Depi w ladan l la zanmi m, se kòb nou vin fè. Maten an e nou te frape 26 pa 58 nan Georgia, loto, nan loto kat la. 26 pa 58, tout moun konnen ke m te bay 26 pa 58. An fèt, bòlèt la on ti jan difisil nan moman la, e kèlkeswa de jowè k ap fè, k ap fè efò, k ap fè koze nan moman, mete respè, mete chapo ba devan l, paske moman bagay yo pa fasil. Bòlèt la tèt anba! Konprann? Bòlèt la tèt anba! Bòlèt la tèt anba. Ebyen e zanmi m nou te frape konsa maten an la e nou te frape konsa e 26 pa 58 se sèl sa nou te frape maten an fanatik mwen yo. Ebyen aswè a ankò e nou pral gade kisa nou pral pran e pou tiraj sware an la fanatik mwen yo. E aswè a la nou sipoze kraze bank ok nou si poze kraze bank aswè a la e ou menm kap viv ozetazini pi gwo kote pou jwe bòlèt la nap fè w konnen se nan la pwofesi bòlèt sente

Ou konprann? Fò w ba yo 10, 15 apèl anvan pou yo voye ti monnen an ba ou. Lapwofesi pa kon sa li menm. Kontakte Lapwofesi nan 407 432 88 30. 407 432 88 30. Lapwofesi Bòlèt Center. Pi gwo kote pou jwe bòlèt Ozetazini. Ok? Nou pa gen anpil tan n ap fè non fanatik yo. Nou pa gen anpil tan n ap fè. E nou genyen. Nou gen lòt travay pou n al fè, ban m ba nou boul yo pou nou kapab ale. Bon, 914 sa maten an la, ala boul sanwont tou papa! O! Boul sa kenbe mwa nan gòj wi! An nou koze mesye! Boul la sanwont! E, fanatik yo, m salye tout manman, papa m yo, frè m yo, e, k ap swiv mwen. M salye tout sè k ap swiv mwen. Mwen di nou gwo bout bonswa. e m espere ke nou anfòm tou wi, e m espere ke nou byen. E moun ki renmen m yo, bonswa, bonswa, bonswa, bonswa, kòman nou ye? Moun ki renmen m yo. Moun ki pa renmen m yo, kòman nou ye? M konnen anpil nan nou renmen m, anpil nan nou pa renmen m tou. Men, moun ki renmen m yo, s on ti zwilling nou ye, nou pa anpil. Nou pa anpil, e m pa fè nou anyen pou fè nou pa renmen m. M s on DG k travay trè byen, Lè w tande m ap fè koze, e koze m fè, lè w tande m ap fè loto, e loto m bay. Are di m bay fason, m bay pou ki sa pou yon moun pa renmen m. Sa ka rive, m gen yon erè ke m fè ke m pa konnen. Men, apre jan m ap gade, gen anpil nan nou k pa renmen m wi. Nou renmen sa m ap fè a, nou renmen boul yo. E premye boul kraze bank pou aswè a guys, nou p ap kite 18 dèyè. Si jan nèg yo kanpe a se konsa yo kanpe mwen map kanpe sou menm bò pa yo a tou. Ok si se fason yo kanpe a mwen menm tou map kanpe sou menm liy yo kanpe a. Ok nap kanpe avèk 18 kòm premye boul nou pou aswè a. Moun kap pale anba chanèl la kap di boul yo twòp, DG twòp boul, DG twòp boul, DG twòp boul, DG twòp boul, peye yon vip ou antre. Ou pa vle twòp boul? Ou pa vle jwe anpil boul? Depanse kòb pou w kapab nan vip. Ok? Pou w kapab nan vip, depanse lajan. Depanse lajan! Humm. M vin la m ba w 6 boul. Lè m vin ba w 6 boul la zanmi m, wè? Wè? Wonpaj? Sa plen ka pcheck wè tout la yon kò wè sa yo plen lèm vin la m bò 6 boul m gen 100 nan menm mwen menm silvouplè pa fèm fache pa fèm fache m pa renmen fache ok lèm ba ou 6 boul wap jwe 6 boul la avèk ti kòb ou genyen an epi antre nan vip pou m ka ba w on 2 boul on 3 boul pou jwe. Hein espesyal la ap fini talè konsa depi w wè l fè depi w wè bòlèt fèmen depi w wè bòlèt fèmen jòjya fèmen pèsòn pa ekri m pou espesyal vip ankò m pa bezwen moun nan espesyal mwen ankò 40 dola moun ozetazini 2000 goud moun ayiti 2000 pèso moun sendomeng depi w kite l 6 zè ou pa gentan ekri m espesyal fini ok.

Ok. Dezyèm boul kraze bank pou aswè a. Nou pral jwe 47 74. Boul sa a tèlman malen. Son boul ki tèlman malen m pa ka konprann. Boul sa a malen twòp. Oh! M sezi. E pa boul ki malen a demi non. Tout kote ou pase pou pran 47 ou pa ka pran. Ebyen. Nou pral kenbe 47 74 kòm twazyèm boul. Epi n ap pran katriyèm boul la, fanatik yo. E maten an 2 kout 78. An n jwe 48 pou aswè a nan retounen l. Jan y ap bay retounen l la, 14 sa k te tounen maten an, san ke nou pa t okouran de li a, n ap tounen avè l aswè a ankò. Ok? Nou tounen avèk 14 la. Ok fanatik yo?

Ramasè a la m wè boul yo tèt anba. Boul yo tèt anba. An tou ka. Asè a la ap gen kòb wi. E men m pat vle sa nou te pran nan Jòdja m pa vle. M pat vle pran l sèlman. M te vle fè plis koze. Senkyèm boul w ap jwe. Nou pral jwe pou mwen. 88. Guys pa kite 88 dèyè eeyy pa kite 88 dèyè mwen anpil nan nou lèm bay 6 boul pou nal jwe 6 ti boul ki DG k pa bay anpil boul nou voyem al swiv tout DG wi mwen lèm swiv DG yo m wè gen nèg ki bay 7 ki bay 8 ki bay m pa tande nou plenyen anba chanèl yo non men mwen menm ki vin la m baw 6 boul pou jwem wap pale anpil Ep sonje m vann bòlèt Map vann bòlèt sou rezo a Map vann bòlèt m wè knbyen boul nap jwe Konprann Map vann bòlèt m wè konbyen boul nou jwe Gen nan nou la kap jwe 20 a 25 boul Epi nap kriminen nou menm kap bay kap bay 6 boul sèlman Ret nan wòl nou Ret nan wòl nou Ret nan wòl nou Ebyen, n ap jwe dènye boul pou aswè a, dènye dènye boul, dènye boul nou, nou kenbe 18, nou kenbe 4 4 a 48, nou kenbe 47, n ap jwe dènye boul la, m ap moute avèk 49 mwen menm. M ap moute avèk 49. Ok. Sa se boul yo, kounye a nou pral fè maryaj. An n fè 18.

ki vrèman bèl. N ap fè loto 3. N ap fè, an n fè 518. An n fè 917. Kèt, gen yon loto k vin anba men m la, ban m kite l. 919 vin anba men m. Map kite loto a wi menm si nou pa jwe boul la map kite 919 li vin anba menm ann fè 917 la men veye 919 ok e nap fè pou mwen 247 247 m fini e boul pè 88 sovaj anpil guys jwe l fò e se la m kanpe avèk videyo a se t on plezi pou m te pote boul cho pou ou pou tiraj aswè a fanatik yo e m kontan anpil dèske nou te prezan ansanm avèk mwen pase bòn apremidi e bòn chans tout fanatik mwen yo tchaww.